Salut tout moun kòman nou ye kòman nou ye se yon plezi pou mwen pou mwen rantre nan kay la pou mwen mande nou kòman nou ye eske nou anfòm pou mwen menm mwen anfòm mwen swete nou anfòm tou so jodia la m vin avèk yon video pou nou so m pa konnen ki non pou m te ka bay video sa so gade video a so map di w mèsi anpil avèk ou menm ki deja abòne avèk chanèl la e pa bliye envite fanmi envite zanmi envite tout ras ou tout fanmi w pou te ka abòne avèk mwen So ede mwen grandi guys so nou konn slogan deja so mwen renmen nou anpil anpil so jodi a la m di bon m fè yon ti video pou nou pou m te ka pou m te ka pale avèk nou so yo ka wè ke m kontan e ke gen de lè tou ou ka wè m nan video ou wè ke m pa fin kontan so jodi a la m vin pale avèk nou so pa panse ke lè yon moun ap peye poste video ke kè l kontan ke so pa panse ke se toutan kè moun sa kontan so petèt m pa konnen petèt moun sa ka kè l ka toujou kontan but pou mwen menm. Se pa toutan ke mwen kontan. Se San m pa konnen. Se se moun mwen ye so petèt yon bagay ka pase oubyen yon bagay ka boulvèse lavi. M swete nou gade tout videyo an paske li vrèman enpòtan so pa skip nan videyo a so m swete w gade tout videyo a paske li vrèman vrèman enpòtan so rete gade videyo a paske li enpòtan pou te ka aprann kèk bagay ou sipoze aprann e ke ou menm ki gen timoun tou m swete w gade videyo sa paske l ap ede w anpil. So ret branche. Pou moun ki pa konnen mwen, mwen se Elda Delva, so mwen gen 23 zan, 23 zan, menm lè ou ko wèm kout konsa se 23 zan ke mwen genyen. Map moutre nou kèk video ke lèm pa kontan, lè yon bagay ap boulvèsem, lè map kriye. So gade video an. Gon bagay kap ravaje lespri. Nan kominote ayisyen ayisyèn nan, so nan yon sans m pa janm wè kote yon moun ap pale de sa, petèt gen moun ki pale de li e petèt ke m pa ko konnen oubyen m pa ko wè videyo sa. Sa rive sa rive jèn jèn ayisyèn parèy mwen, m sonje gon gon dokimantè m t ap gade sa te pase Miami konsa m kwè oubyen gen yon jèn ti dam ki te arive tiye tèt li so so bagay sa t ap domine So pou moun ki gade video m yo deja ke yo konnen ke m te fè yon story time m te di ke manman mwen mouri e ke lanmò manman m ban mwen tankou la nan yon sans li ravaje lespri m anpil menm lè ke m vin gran m gen 23 zan so sa still banm pwoblèm m pa konnen se paske m te abitye avè l anpil oubyen lè l te malad la m te ale wè l e ke m t ap esplike nou ke lè m t ale wè l la lè yo te vle m ale lakay mwen m pat vle ale Paske mwen yo voye l lave poukont li l te malad so yo voye l lave poukont li lè lap vin sou mwen so lè lap vini lè lap vin sot lave an so mwen l avèk kivèt la m pat santi m alèz so yo di m ale lakay mwen m pat vle ale so chak lè maladi a te konn pran l m te konn kriye nan yon sans so paske mwen m pat ka ede li so yep so pou video jodi an m vle di nou konsa ke m Tankou la m soufri avèk depresyon. Tankou la depresyon oubyen m pa sonje si m pa di nou an byen si se konsa yo rele l an kreyòl. Se kòm si m ta di w se yon moun ki ap ke de bagay ap pase nan may li, ou ka wè moun sa kontan oubyen ou ka wè l pa kontan gen de lè paske gen de bagay k ap pase nan lavi moun sa. So Gen de lè ke m pa ka konprann. Gen de lè m jis rete konsa, petèt m ka nan travay. M sonje m t ap travay nan Amazon nan yon lè, so m jis ap panse avèk de bagay, de bagay epi tou m jis tonbe kriye. So, m pa vle moun wè m k ap kriye. But, m ap di nou konsa ke pa panse ke lè m poste videyo, se toutan kè m kontan. Gen de lè ke m rete, kè m pa kontan, so m ap panse avèk de bagay ki, nan yon sans ki boulvèse lavi m. Gen de lè m santi ke m pa kapab ankò, m pa kapab viv ankò, m pa kapab egziste ankò, de bagay k ap pase nan tèt ou, k ap bagay konsa. So, pou m byen di w, m lite anpil avèk lavi an. M lite, m lite. E m pa ko wè gen moun ki goumen pase Elda. M goumen anpil pou m, pou m viv. M goumen anpil pou m viv e ke m renmen tèt mwen. M pa vle kriye. M pap kriye, m pa vle kriye. M pa vle kriye non. M goumen anpil avèk lavi a. M goumen, m goumen. Gen de lè m ap kriye, pa gen moun ki konnen. So m moutre yo, m moutre yo ki jan mwen ye e ke yo wè ke m kontan. Epi tou gen de lè tou anndan m pa santi m byen, m demoutre moun ke m kontan epi tou m pa kontan. E ke sèl moun ke m rankontre, m rankontre bagay mwen se zanmi m. M gen yon sèl best friend zanmi sa depi lèm vin isit lan li rele Joyce ou ka wè ke l nan video a deja se moun sa ki m rankontre tout bagay mwen e ke li menm tou nan yon sans nou tèlman close se kòmsi m ta di se 2 se 2 sè nou ye so gen de lè ke gen de lè ke m rele l m di Joyce m pa kapab ankò m jis pa kapab m ap kriye epi tou l ap pale avè m pou frè m Pou frèm yo, pou yo menm yo panse ke m ok, but gen lè ke m pa santi m byen anpil anpil, m pa santi m alèz, m pa santi m anfòm. Lanmò manman m pote m ale anpil, lanmò manman m nan yon sans li, jan m ta di sa, li sakaje lavi m nan yon sans. So, se kòm si n ap di yon bagay m pa ka, m pa ka bliye. Yeah, se kòm si, m pa konn si m di l byen, se kòm si m ta di l se yon bagay ke m pa ka bliye. Lè konsa ke m kouche nan kabann mwen ap kriye, gen de lè m ap kriye je m tèlman wouj je m anfle. M sonje yon lè m ap, lè m, lè m rive travay moun an di m sa w genyen Elda, sa w genyen tèlman je mwen anfle epi tou je mwen wouj. So, li lè konsa lè m kriye twòp li ban mwen tèt fè mal. M santi m vle fin avèk lavi an. Janm ta di sa a m vle tuye tèt mwen paske genlè ke bagay la like li twòp li twòp pou mwen ke m pa ka sipòte l lè m santi m tris konsa so m gade m gade m gade film oubyen m gade video mizik video bagay sa yo pou m te ka on ti jan pi soulaje m te ka yon ti jan pi soulaje li ta vin kwè Miami li ta viv konsa so li tap soufri avèk bagay ki tap pase nan tèt li konsa kounye a ti dam nan te arive vin tiye tèt li yon ti dam ayisyèn li ye m pat sonje m pat gade story an byen so m kwè yo te adoptel konsa oubyen m pa sonje sak te pase so kounye a li te vin arive tiye tèt li. M son moun nan yon sans ki kwè nan tèt mwen ke malgre ke de bagay ap pati nan lavi men m pa janm dekouraje so m toujou montre nou ke ke mwen kontan so m vini avèk sijè sa so pou m di nou sa ke gen de lè ke m pa santi m byen e ke pa panse ke m ap poste video se chak jou ke pou kè w kontan non si m te konsa l ta bon chak jou pou m leve pou kè w kontan. No! So li pa konsa. So e sa fè m fè ti video sa. Twouve li enpòtan anpil pou mwen e ke m panse ke l ap enpòtan pou tout paran ayisyen, ayisyèn yo tou e pou tou pou tout jèn parèy mwen yo. So m sot esplike nou ke ki jan gen de lè m santi m pa byen bagay sa yo e m s on moun ki tèlman kwè nan strong anpil anpil so sa M pap tiye tèt mwen. M pap tiye tèt mwen, so m ap kontinye viv. M gouman, m ap, jan m gouman avè lavi an, so m ap kontinye gouman avè lavi an, paske m strong anpil e ke m ap kontinye bat avèk lavi an. Pou jèn parèy mwen yo ki gen yon bagay ke kèlkeswa, li ka granmoun tou, kèlkeswa moun ou ka ye an, so m ap di w pa dekouraje, pa dekouraje, pa panse ke pou w fè tèt ou yon bagay ki mal, so lè w. Tiye tèt ou, ou pa konn nan ki pwoblèm ou kite moun dèyè yo. Pi mal ankò, gen moun nan, gen moun nan ki ka tiye tèt li, li pa kite ankenn lajan oubyen yon bagay konsa. M ap di w pa tiye tèt ou, kèlkeswa jan ou ye a, kèlkeswa sa w ap sibi nan vi w lan, pa dekouraje, toujou, toujou fè efò, toujou fè efò pou w te kapab mete yon souri sou lèv ou, toujou eseye pou w fè kè w kontan, e ke m pa ka di Pou w jis fè kè w kontan. Petèt ke ou ka leve ou pa santi w byen, men demen maten, pou w eseye, si se kou ka tande, pou te ka pote yon soulajman sou kè ou, so m swete w fè sa, so m ap di w pa dekouraje. Gen yon video m t ap gade sou Facebook la ankò, yon jèn timoun, yon timoun petèt li ka gen 10 an konsa oubyen 9 an, so m pa sonje laj li, kounye a la timoun y ap plede anmède li, anmède li, anmède li, li pote manman plent, Se vre, li pote manman an plent, se vre. So, mesaj sa se pou tout paran ayisyen, ayisyèn yo, se pou nou menm map pote mesaj sa. So, kounye a la, lè lè a pled anmède, lè l pot paran an plent, paran an ale lekòl la avèk li nan direksyon an, direksyon an, yo pa fè anyen nan yon sans. Lekòl isit, m pa konprann yo, m pa konprann yo. Bon mwen menm, si m ta gen pitit mwen, m redi pou se pitit mwen, Pou panse timoun sa vin lakay li pa tounen lakay li kounya la se lopital timoun nan ale hein sak vin pase li vin mouri sak pase so kitem fin rankontre nou istwa so kounya la an lè lè lè paran ale lekòl la lekòl la pa fè anyen anyen lekòl la pa pale avèk timoun yo bagay sa nan yon sans kòm nan di yo pa kè yo pa sousye de sa yo pral mède ti pitit la konsa yo fè yon gwoup yo fè yon gwoup yo bat timoun nan Timoun menm jan avèl, timoun nan klas menm jan avèl, so yo tèlman bat ti pitit lan, li nan yon sans kòm sa di li endispoze, li endispoze, li lekòl lan, kounye a yo kouri ale lopital avèl, lè yo kouri ale lopital avèl, m kwè nan 2 jou timoun nan mouri, nan 2 jou l mouri, sa vrèman tris nan yon sans, pou yon paran leve, li te gen 2 timoun, pou yon paran leve pitit li, pou l voye l lekòl, epi poul panse se bon nouvèl lap vin jwenn epitou se move nouvèl, Sofia pèdi pitit fi li an e sa vrèman tris. La plipa paran ayisyen, ayisyèn, gen ladan yo ki sitirèz anpil, yo sitire, yo sitirèz anpil anpil. So lè w fè timoun nan, si timoun nan fè yon bagay ki mal ou sipoze tape timoun nan pou fèl konnen ke sal fè a pa bon. Sal fè a pa bon aprè sa ou sipoze moutre timoun ou ke lè lal lekòl se lekòl lale ou pa voyel goumen jiskaske ou tiye pitit fi an mwen menm m pa tap rete konsa gen plizyè manman pa tap rete konsa m fè pitit mwen poum voye timoun mwen lekòl epitou pou se nouvèl mouri map tande non sa pa fè sans Sa pa rive se pa par ayisyen ke li rive men m jis vle pale avèk nou so lè nou gen timoun nan nou sipoze pale avèk li pale a timoun nan sa kap pase nan tèt li lè lal lekòl mande l kòman l ye kisa l te fè lekòl la so pale avèl pitit ou sipoze zanmi w gen de talè gen de paran ayisyen nan yon sans yo panse ke se jis ba timoun nan manje epitou lekòl se fini no sa pa fini nou sipoze fè dyalòg avèk timoun nan Se pitit nou li ye so nou sipoze fè dyalòg avèl. Gen de paran ayisyen so yo gen timoun nan ki pi alèz avèk lòt moun deyò ke ke moun lakay yo. Non nou sipoze nan yon sans fè fè timoun nan alèz avè nou so nou pa dyab so fè timoun nan alèz avè nou so lèl gon bagay pou se premye moun andan lakay li pou li rele poul di men tèl bagay ke mwen genyen men tèl bagay kem genyen so nou sipoze alèz avèk timoun nan. Kisa lekòl la te di? Lekòl la pa t fè anyen nan yon sans, lekòl la pa t fè anyen nan yon sans, apre sa sa k te vin pase, timoun, timoun yo di konsa ke o yo pa t konnen ke si l, si l t ap bagay, si sa t ap rive. Really? Vrèman? Kounye a pou m ta gen pitit mwen pou, pou, pou yo ta tiye l konsa, mwen m t ap, m t ap fè yo fèmen lekòl sa a. Se yo menm, yo si si ke lekòl la te fon bagay, te montre timoun yo sa pa bon, sa pa tap rive nan yon sans yo pa kèm, nenm tap sou lekòl sa, hein, sa pa ta pase, paske imajinon ke w pouse timoun ou, pouse sa wap vin jwenn pou lòt la yo kanpe yo di w konsa ke, o, o nou pat panse sa tap fèt, vrèman. Vrèman pou pou nou fè kò sou yon timoun konsa se nou tiye timoun sa paran sa paran sa pap santil byen paske l pèdi pitit li li pèdi pitit li e ke nou menm nou menm paran ayisyen ayisyèn se sa ke m vle fè nou konnen ke nou sipoze pale avèk timoun nou lè timoun nan ale lekòl la yo pote plent pou nou yo di ke timoun nou tap goumen lekòl la nou sipoze bat li e nou sipoze bat li si se 2 tap nap bat bon bat li Bat li pa sitirel, gen nan nou ki sitirèz anpil nou sipoze bat timoun sa pou nou fèl konnen ke sal fè an pa bon, so pale avèl ke demen ma, menm jan ke lontan nou konn bat yo pou leson, so nou sipoze pale avèk timoun sa poun dil ke sal fè an pa bon, paske nou pa nou pa sipoze sitire yo, lèw sitire yo so yo ka fè pi mal ke sa, so. Nan yon sans so map diw konsa ke si ke ou konsa so pa fè sa mezanmi paske pa yon bon bagay ke li ye, so. Konbyen nan nou, pale avè m, konbyen nan nou ki ta gen pitit ou pou w voye lekòl epitou pou yo vin di w ke pitit ou mouri san ke l pa gen aksidan, se pa aksidan machin, se pa bagay, se ke timoun lekòl la tiye l? Non! Poukisa? Non, m pa t ap da, m p ap pran sa nan men moun mwen menm, m p ap pran sa nan men moun. Li pa, m pap pran sa nan men moun. So m te jis vle fè ti video sa pou m te ka pale ansanm avèk nou e ke m te rankontre nou, istwa mwen tou, kòman mwen ye. So map di w mèsi anpil avèk ou menm ki te gade video sa. So pa bliye abòne avèk chanèl la. So mwen renmen nou anpil anpil.